Mwen di sensèman, si Aristide te pran men l, menm fwontyè a Guy Philippe pa t ap travèse. Anpil moun yo vle fè kwè ke sa ke n ap sibi la se konsekans politik Lavalas li menm li t ap mennen an ki koz ki mennen nou la. Le 29 novanm ki pral selebre la, 1987. Mwen te la nan Riyèl Vayan. Se pat fòmasyon m nan Brigad de Vijilans m tap mouri. Te gen Lavalas lè a. Te gen Lavalas. An desanm 1990, lè eleksyon Aristide ap fèt, Aristide manke chape nan yon atanta. Gon bonm ki eksploze Petyonvil ki touye konbyen moun? Se kouri l kouri. Te gen Lavalas. 11 septanm 1988, riyèl Sen Jan Bosko, Aristide t ap gen yon lanmès. Natacha ki te pral vin marye apre, ki te gadjiko Aristide ki te la, l ap di m, kote moun ap antre avèk foula wouj sou yo, y ap bat moun, y ap touye moun, se te Lavalas. Lè wap vote, lè wap vote nan riyèl vayan, epi kounye an menm yap antre sou ou, yap koupe, yap koupe moun devan w ak manchèt, mwen m se bagay mwen wè devan m, yap koupe se sa yo se sa yo rele sekirite ou menm. Ou vini, lè yo fè koudeta 30 septanm, m sonje koudeta kounye an menm, nèg koulè mwen, kap tire sou pèp ayisyen an, a bout pòtay, yap touye moun, yap masakre moun, se sa yo rele, se sa yo rele, se sa w wè ki sekirite a? Men poukisa yo te oblije kraze lame a pou yo bay lapolis? Destriksyon lame a se pa youn nan bagay ki mete nou la? Eskize m, gen de bagay diferan ke w ap di. Bon, premye bagay ou di, ou di ke se Lavalas ki kòz bagay sa. Sa se yon premye bagay. Dezyèm bagay, ou vin avèk yon lòt pawòl de lame ki pa gen anyen pou l wè. Ke mwen menm nesesèman, m kapab petèt pa apwouve. Ou konprann sa m vle di w? Men se de, ou konprann, ou melanje de bagay. Ou konprann? Pa gen rapò. Lame efektivman te kapab mwen te kapab refòme. Pat gen rezon pou mwen dakò avè w. Ou konprann sa m vle di w pou te refòme. Sa se men se de bagay piwman bagay. Men mwen menm sa m pa dakò a se ke lè y ap e la ankò se t yn fason m pa di w ke la ankò ke lavalas san defo non. Men si sa yo di an te vre ke te gen de bann zame alepòk de Jean Bertrand Aristide li pa t ap pran koudeta. Paske se pa de twa ti madigra Guy Philippe yo ki te kab destabilize l. E mwen menm pèsonèlman m te pale ak msye. Msye yon lè msye voye chèche m a minui, li mande m, Doktè Elaire, kisa n ka fè? Mwen di msye gen de bagay ou ka fè. Oubyen ou rele, paske nan kote ou foure kò w lan, paske msye gen anpil pou wè tou nan kote l foure kò l, il faut dire la vérité. M di msye gen de bagay ou ka fè. Ou ka rele anbasad amerikèn, ou fè ouvè yon avyon pou ou, ou ale. Si w vle rete kounye a menm se desann pou desann nan lari an epi w ap wame pèp la. Bondye pa fè ni youn ni lòt. Ou konprann? An reyalite, m ap di w, kontrèman a se kon di, ak yon moun ki te kapab mete lespwa nan Gary Conille, sa vle di ke o depa ou se yon moun ki gen yon pwoblèm mantal. Dezyèm bagay la, ke se bèt 7 tèt oubyen bèt 9 tèt ki revoke Gary Conille, se pa vre. Sètadi ke an reyalite, menm moun ki te mete Gary Conille nan, se menm moun

Menm jan ke FBI te konplote kont Kennedy lè Kennedy te prezidan. E sa fè ke Robert Kennedy, ke yo te tiye e papa li, vin, ni papa ni tonton l, te vin al jwenn Donald Trump. Donk sa vle di ke, pou m retounen nan sitiyasyon ayisyèn nan, kòm se demokrat yo ki te mete Garry Conille, e ke demokrat yo pran yon gwo kou kounye a, paske non sèlman, bon, yo swadizan sou pouvwa yo jis 20 janvye, men an reyalite, yo konnen ke djòb yo, yo p ap kenbe yo. Paske Donald Trump deja di w ke se yon flushing li pral fè. Se yon lavaj seraj, gresaj, seraj, lavaj a presyon li pral fè nan administrasyon amerikèn e li mete Elon Musk pou bagay sa a. Donk se akoz de bagay sa a ke ou wè ke bagay sa kapab fèt, ou wè egare kote li prale, yo mete Alix Fils-Aimé. Men an reyalite, an reyalite se menm bagay la. Paske gen yon bagay nan levanjil ki di w, ou pa rapyese tisi nèf ak vye tisi. Ni ou pa ra ni ou pa rapyese non pli, eskize mwen, vye tisi avèk tisi nèf. Pase l ap rale sou li e l ap chire l. Ni ou pa mete yon diven ki bon nan yon po ki fin kraze. Enben se sa y ap fè. Sètadi ke y ap, kòm si m ta di w, y ap pran yon, y ap rapyese. Y ap deklare w ke swadizan ke yo retire Gari Koni, y ap mete sa. Men an reyalite se pa yon batay k ap fèt pou pèp ayisyen an. Men, depi w ap tande tout kanaval zam k ap fèt la a, tout kanaval katouch k ap fèt la a, enben, ou tou konnen ke sa k ap fèt la a, li pa gen anyen pou wè avèk pèp ayisyen. Se yon kesyon de djòb, se yon kesyon de salè. E dayè, yon peyi malere konsa, ou pran yon salè prezidan. Lè yon prezidan la, sa vle di ke li gen salè pa li, li gen staff li. Li gen kabinè prezidansyèl li, li gen machin li, li gen gad di kò li, li gen yon tout enstalasyon, yon peyi malere konsa, ou pran sa a, ou miltipliye l pa 7 oubyen ou miltipliye l pa 9. Donk, sa vle di ke deja, ou konprann, ou wè nan ki sitiyasyon yo mete w. E, solisyon sa a, se pa tou solisyon ayisyen. Paske dayè, tout, dayè, si w ap ouvè radyo, e pa nou menm sèlman, tout radyo,

An prezidan Jòj Ponpidou vin mouri, an de fwa se Alen Powè ki vin ranplase l e yo konsidere sa nòmal. Yo asasinen prezidan Kennedy nan menm avyon k ap rapne prezidan madan Kennedy avèk Lindon Johnson, vis prezidan Johnson prete sèman paske konstitisyon amerikèn nan se sa l di. Men ou menm kòm se timoun ou ye, kòm ou pa moun, enben kounye an menm se karikòm, karikòm dayè ou konn sa l ye, kounye an menm karikòm se tchoula. Ou nan menm kòm ou gen yon lapolis, ke ou gen yon chèf lapolis swadizan ki pa gen anyen pou l wè avèk sa k te konn ap pase nan lame Dayiti lontan, l ap pran zòd li dirèkteman nan anbasad amerikèn, se anbasad amerikèn ki pou di l pou ki moun pou ouvè baryè palè a, pou ki moun pou fèmen baryè palè a. Epi ba wè, wè bay, bay Gary Conille ki fèt la a kounye an, menm sa li di ke si yo te di yo fèmen baryè a sou mesye 7 tèt yo, yo t ap fèmen baryè a. Men, se, se konsa ke bagay la ap fèt. An reyalite pa gen yon merd, eskize mwen, k ap chanje. E menm bagay la kap chanje e an pi mal. Ou wè yo deja pale ou wap fè de konstitisyon dayiti. E lè yap pale ou de konstitisyon dayiti an nou menm nou deja di ou ki sa ke yo bezwen chanje nan konstitisyon an. Yo bezwen chanje nan konstitisyon yon seri de bagay ki pap kap pèmèt yo pou yo ratibwaze tout sa k anba tè peyi dayiti. E sa li a. Wap wè ke yap mete yon seri de bagay. Kounye a menm gen yon bann de grimas swadizan nan dyaspora a kap pran pòz o wi, yo pral, yo, yo, yo pral diskite pou wè ki chanjman yo ka fè nan konstitisyon. Premyèman moun sa yo pa gen okenn lejitimite pou yo fè l. E dezyèmman m deja di w ke tout diskisyon kap fèt sou konstitisyon an reyalite nouvo konstitisyon li deja ekri e li deja prepare. Menm jan lè yo di w swadizan yap fè, yap fè somè, yap fè yon table ronde, yap fè yon bagay, m ka di w paske mwen m abitye a moun sa yo. Sètadi ke tout rezilta sou mavèk tablewonn li deja ekri anvan tablewonn nan fèt. Pwogramasyon an, mwen deja di w li, yo chanje konstitisyon an, fè yon swadizan referandòm, fè yon swadizan wap wap pou yon moun ki ap al voye monte, swadizan, moun lan se yon moun yo bezwen pou kapab ba yo peyi a. ki kapab ba yo richès natirèl peyi a, ki kapab livre yo peyi a, e ou ap fè yon sondaj swadizan. Gade, depi ou tande, bon m pa ba w mwa, fevriye, mas, ou pral wè enstiti de sondaj ki pral parèt. Lè w pale avèk moun nan lari, pa gen yon moun ke m konnen mwen menm ke m pale avè l, Bondye sèl sè si m bat lari a. M pa gon komin peyi Dayiti ke m pa fè klinik ladan l. Pa gon moun ki janm di, ki janm di m men Institut de Soins d'Haïti rele l pou yo te mande l opinyon l. Waw m konnen sou ki bagay sa yo fèt. Men, w ap wè, l ap monte, l ap monte. Epi gon seri de jon, de jounalis tchoul pou nan men m yo pral achte yo, konprann, yo pral kòmanse bay entèvyou, yon seri de rezo sosyo pral voye moun monte, e, mwen deja di w ankò, dezyèm prediksyon Doktè Laj, jou w pral wè eleksyon pral fèt, w ap wè tout ensekite pral kanpe. Majikman, ensekirite pral kanpe pou pèmèt yo fè yon makiyaj pou mete sa pou yo fè. Pwoblèm ki rive a kounye a menm, nou gen yon peyi ki divize, nou gen yon drapo ki chire, nou gen yon ble ki yon bò, nou gen yon wouj ki yon bò, blan Jan Jak Desalin te jete nan rigòl lan li retounen, l ap di ble a sa ble a ta renmen tande, l ap di y ap di wouj lan sa wouj lan ta renmen tande. Gen yon bann de asasen de la patri, dè trèt a la patri k ap divize ankò le drapo ayisyen

Arive Alix Fils-Aimé kòm premye minis peyi a, nou wè nan diskou li, li di alò, avèk dlo nan zye, li di ke chwal batay li se ensekirite a, e avèk òganize eleksyon. Paske son tchoul li ye, e l ap repete egzakteman sa yo di l fè a. Ou konprann sa? Men nou ki eleksyon moun ka gen yon vagabondaj parèy. E dezyèman, si l, si l, si vrèman li te bezwen konbat ensekirite, li ta di papa l, kont sispann voye zam nan peyi Dayiti pou touye moun. Se sa vrèman ki nan tèt li, li ta di papa l, sispann voye zam, paske ou konnen egzakteman ki kote zam yo soti. Zam yo se Ozetazini Damerik yo soti. Yo soti pa de pòs ameriken, yo antre pa de waf prive, ou konnen ki moun ki direktè waf prive yo. Donk si vrèman se sa misye te vle konbat, li konnen egzakteman sa l t ap fè. Premye bagay li t ap fè, premyèman li t ap chita avèk Biden pandan de twa jou, pandan misye poko fin gaga nèt pou l ta di misye mwen vonje sou waf ou. Paske se zam yo se lakay yo soti e se zam otomatik yo ye. Se pa zam semi otomatik, se zam otomatik yo ye. E zam otomatik yo ou twouve yo inikman nan lè rezèv nan lame amerikèn. Sispann fout ap fè m pran fè pèp ayisyen pran anana pou sizann. Premye bagay li tap fè li tap pale a papal li tap di papal sispann voye zam kap touye pèp ayisyen e dezyèm bagay li tap fè li tap rele bon moun sektè prive parèy li yo ki direktè waf yo poul pale avè yo poul mande yo sa kap pase nan waf nou olye pou lap fè yon bann de betiz epi wap wè yon seri de makak kounye a kap bat bravo. Sa kap pase nan pèp la? Yap fout fè w pran nana pou sizàn. Gon bann de moun kounya menm kap prepare kò yo pou yal nan eleksyon. Lè w pale wap di monchè eseye ede m fè de twa klinik nan peyi an, eseye ede moun. Non non, e chanpyona foutbòl, on mande fèt chanpèt, se fèt pou lajenès, on mande bay kleren, on mande amède. Se sa yo bezwen w. Yo pral fè yon eleksyon malatchonn k ap fout voye 30 vwayou ki pa gen okenn pouvwa. Pase nouvo konstitisyon ap retire sena tout pouvwa l. Pase yo pa bezwen okenn moun ki pou enpoze pou lè prezidan ap vann peyi an pou lè pou lè l ap m pa di prezidan sa yo pral rele prezidan an. Lè l ap vann tout sa k anba tè a pou l ka kanpe l. Yon seri de depite yon seri de bagay de de tèt chaje yo ke yo pral voye. Epi kounye an menm w ap tande pandan l ap vale teren ou menm son sèl bagay w ap gen w ap tande fèt patwonal fèt patwonal epi lè fèt patwonal yo met yon santimèt asfalt nan sou sou wout lan menm jan yo te fè grimas gwo mòn nan epi tout moun t ap bat bravo on epi apre apre de twa jou nenpòt ki lapli fout ben bay lan epi lè yo rive kou nan menm w ap wè fèt patwonal o gad yon gran depite mesye premye fwa mwen di y ap bay diri y ap bay diri premye fwa m wè yon bagay konsa y ap bay distribisyon diri y ap bay diri on an on epi yo y ap danse y ap vire dèyè yo epi pandan se tan kou nan m larepiblik dominikèn ap vale teren li menm. Pandan wap fè makak. Repiblik Dominikèn ap vale teren. Paske se moun sa yo menm. Lè yap chèche yon chèf deta, yo chèche yon nèg. Yo chèche yon moun menm lè ou pa renmen l, menm lè l pa renmen w tou. Men se fout prezidan peyi yo l ye. Leonel Fernandez se t yon doktè an dwa entènasyonal a Inivèsite de Harvard. Luis Abinader, pandan misye ap fè tout sa l vle a, se yon prezidan dominiken l ye. Papa l te gen pi gwo chèn dotèl ki te gen an Repiblik Dominikèn. Misye se yon nèg ki, pandan l fèt, misye se nan biznis ke l fèt. Ou menm yo chèche sa k pi mal pou ou a. Yon seri de moun ki pa gen anyen nan yo menm, pa e sa k fout sanble w, espès de nèg nwè ke w ye a. Se sa k sanble w. E sak sanble yo, yo pa padonew de frekon w te fè a lè w te fout yo deyò lakay ou premye janvye 1804, sa yo pa padonew li. Epi w menm kòm tchoul wap bat kew kounye an. Kounye yo tout se yon sèl bagay yap tann, yap tann mo dòd anbasad amerikèn pou yo konn ki moun pou yo bay lajan, pou yo voye lajan, pou yo voyel kòm kandida a la prezidans. Pou l ka vann peyi a. Le peyi de mè zansèt, le peyi de dè zòm ki son mò pou ke viv nòtre peyi. Map di w franchman pandan map pale bagay sa, lanwi lè map leve. M wè moun sa yo k ap pale avè mwen. Yo di m yo pa fout byen kote yo ye a. Si yo mouri, epi y ap gen yon seri de vwayou, de zèklò de lanfè, de moun ki pi lèd pase bwa fatra kote yo soti a, k ap vann peyi a, ke yo menm yo te kreye pou yo. E Doktè Lajou toujou reklame tèt li antanke Lavalas. Men kounye a nou wè se lavalas ki sou pouvwa. Tout dabò yon Ayisyen.
Tout dabò yon kretyen. Tout dabò yon kretyen. Ansuit yon Ayisyen. E mwen menm m ap di w, depi lavalas, depi Jean Bertrand Aristide te di mwen pa nan politik ankò, ou konprann? Sa vle di ke m toujou lavalas, lide yo loje lavalas. Konprann? M ap tann Jean Bertrand Aristide pran la pawòl pou l di egzakteman sa l panse de bagay sa a. Alò, e ideyoloji Lavalas, ki sa ideyoloji Lavalas la li menm li te pote pou Ayisyen kòm byen?
Sa l pote pou Ayisyen kòm byen se ke nou fèt plis lise nan peyi Dayiti ke lise, ke lekòl, ke lise janm fèt depi lanmò Jean Jacques Dessalines.

Depi al la sali, pèsonn moun pa okipe de afè de Alpha Bidiation. E mwen menm pèsonèlman, yon sèten pwen de vi, se mwen ki te responsab relasyon piblik konpay d'Alpha Bidiation, mwen sensèman ke m tap travay. E li pote lè fwi. E li pote lè fwi paske aktyèlman, gen trè pe de moun an Ayiti ki pa menm konn li ekri. Alpha Bi, m pa di sa pa egziste, se yon pwoblèm, paske kòm mwen di w, depi nou pa sou pouvwa nou, tout bagay sa yo kanpe. Men, il fo di la verite, gen anpil erè ke nou fè.

Se youn nan lòt bagay. Men, ou pa kapab akize Lavalas paske osi mal ke l ye a, kòm mwen di w, m site yon seri de bagay, e il faut dire la vérité, pandan Jean Bertrand Aristide pa sou pouvwa l, malgre tou, malgre tou, se le sèl chèf deta ki kite pouvwa, men, ki kreye yon bagay. Pandan l pa sou pouvwa l, li kreye yon inivèsite. Li kreye yon lopital. Nap travay. Men malgre tou avèk tout defo, avèk tout pwoblèm, gade si gon moun ki di w ke Aristide pa gen defo se pa mwen menm. Paske m konnen tout pwoblèm misye gen. Men, Rayisyen gen dan blanch, Rayisyen gen dan blanch, malgre tou, malgre tou se l sèl, se l sèl misye fin ale omwen l fon lopital. Omwen l fon inivèsite. Kote timoun ap aprann ap medsin, ap aprann enfimyè, ap aprann yon seri de lòt bagay. Men se pa gratis.

Fò w pa peye pwofesè, fò w pa peye, bagay bay chè pase inivèsite. Bagay bay chè, al mande, ou konnen konbyen kout les études de médecine aux Etats Unis Amerik? Dapre ou? M ka di w, m gen yon kouzen m ki te fè etid li Harvard. 50 mil dola ameriken pa an. Non men kounye a nou pa ka pale, li fè pou peyi a, alò li fè pou li fè byen prive li. Si pou l te fè l gratis, sa vle di son vòlè li.

Se ede nou ye, men nou pa konprann ke tout bagay gon kou, tout bagay gon pri. E se pwoblèm sa m gen avèk politisyen ayisyen yo. Pa egzanp, politisyen ayisyen se trè fasil. Li pral vini, li pral, li pral deklare w ke li pral fè inivèsite gratis nan chak komin, li pral fè lopital gratis nan chak komin, li pral sesi, li pral sela, li pral bay chak moun yon machin, alò ke se pa posib. Gon bagay nan lavi e se, e lè yon moun travay, e se sa le, le, le, la la diferans de Donald Trump avèk Madan Harris. Li gen yon nature pou mèt rayi l men se yon travayè li ye, li konn sa sa ye lè w leve a 3 zè di maten w ap travay, gen yon bagay yo rele payroll, pa gen yon bagay sou latè gratis. Tout bagay fò w jwenn lajan yon kote. E lè w tande yon moun fè yon bagay gratis, sa vle di ke li pi mal pou ou paske kounye an menm pi devan l ap pran w. E se sa w pral wè pi pi devan nan kanpay elektoral la. W ap wè yon seri de politisyen kounye an menm, o! yo bon moun, yo bon moun, gade doktè Laj, l ap bay sak diri, o! la bon nèg, men ou pa konn kote l jwenn sak diri a non. Ou pa konn kote l jwenn sa k dire a, paske papa l pa t rele Bidjo, manman l pa t rele Cherife Abdala. Men, ann atandan, w ap wè sak diri, w ap wè sak sik, w ap wè galon luil, w ap wè fèy tòl, w ap wè kit skolè ap vole epi tout moun kontan, y ap bat bravo! San yo pa konnen ke se vann yo vann nou pou yo kapab jwenn zam lan. S on pwen moun lan al pran kay dyab. Depi w tande yon moun di w l ap fè yon bagay gratis, sa vle di se yon pwen li pran kay dyab. Pa gen anyen gratis sou latè. Sa n egziste pa.
Yon sèl bagay ki gratis, se l'amour de Jésus Christ. Wi, sa li menm li gratuit. Gen anpil moun tou ki revandike ke sa ke n'ap viv jodi a an matyè de ensekirite, se ansanm de politik lavalas, se konsekans politik lavalas la ke n'ap peye jounen jodi a. Ki jan ou kapab reponn? Esplike mwen, m bezwen konprann ki politik lavalas fè ki kreye ensekirite? Politisyen lavalas.
Alò, alò, alò.
Anpil moun yo vle fè kwè ke sa ke n ap sibi la se konsekans politik Lavalas li menm li t ap mennen an ki koz ki mennen nou la. Le 29 novanm ki pral selebre la, 1987, mwen te la nan Riyèl Vayan. Se pat fòmasyon m nan brigad de vijilans m tap mouri. Te gen lavalas lè a. Te gen lavalas. An desanm 1990, lè eleksyon Aristide ap fèt, Aristide manke chape nan yon atanta. Gon bonm ki eksploze Petyonvil ki touye konbyen moun? Se kouri l kouri. Te gen lavalas. 11 septanm 1988, riyèl Sen Jan Bosko, Aristide t ap gen yon lanmès. Natacha ki te pral vin marye apre, ki te gaddikò Aristide ki te la, l ap di m, kote moun ap rantre avèk foula wouj sou yo, y ap bat moun, y ap touye moun, se te Lavalas. Se te Lavalas. Men an di ke se pa, se paske lè sa pat gen sekirite. Piske nou te gen lame ki te vin kraze lè sa, e pa vreman gen yon kontwòl de sekirite. Eske se pa sa? Alò, alò lè w ap vote, lè w ap vote nan riyèl vayan, epi kounye an menm y ap antre sou ou, y ap koupe, y ap koupe moun devan w ak manchèt, mwen se bagay mwen wè devan m, y ap koupe, se sa w rele, se sa w rele sekirite ou menm?
yo fè koudeta 30 septanm, m sonje koudeta kounye an menm, nèg koulè mwen, k ap tire sou pèp ayisyen an, a boupòtè, y ap touye moun, y ap masakre moun. Se sa yo rele, se sa w wè ki sekirite a? Men poukisa yo te oblije kraze lame a pou yo bay lapolis? Destriksyon lame a se pa yo te bay ki mete nou la? Eskize m, gen de bagay diferan ou ap di. Yon premye bagay ou di, ou di ke se lavalas ki ki kòz bagay sa. Sa se yon premye bagay. Dezyèm bagay ou vin avèk yon lòt pawòl de lame ki pa gen anyen pou l wè. Ke mwen menm nesesèman m m m kapab petèt pa apwouve. Ou konprann sa m vle di w? Men se de ou konprann, ou melanje de bagay. Ou konprann? Pa gen pa gen rapò. Lame efektivman te kapab mwen te kapab refòme. Pa t gen rezon pou m dakò avè w. Ou konprann sa m vle di w pou w te refòme. Sa se men se de bagay purman bagay. Men mwen menm sa m pa dakò a se ke lè y ap e la ankò se t yn fason m pa di w ke la ankò ke Lavalas san defo non. Men si sa yo di an te vre ke te gen de bann zame alepòk de Jean Bertrand Aristide li pa t ap pran koudeta. Paske se pa de twa ti madigra Guy Philippe yo ki te ka ap destabilize l. E mwen menm pèsonèlman m te pale a msye. Msye gon lè msye voye chèche m a minui, li mande m, Doktè Elaire, kisa n ka fè? Mwen di msye gen de bagay ou ka fè. Oubyen ou rele, pase nan kote ou foure kò w lan. Paske msye gen anpil pou wè tou nan kote l foure kò l, il faut dire la vérité. M di msye gen de bagay ou ka fè. Ou ka rele anbasad amerikèn, ou fè ouvè yon avyon pou ou, ou ale. Si w vle rete kounye a menm se desann pou desann nan lari an epi w ap make up. Bondye pa fè ni youn ni lòt. Ou konprann? An reyalite, m ap di w, kontrèman a se kon di, mwen konnen pèsonèlman yon lyetnan ki nan yon manifestasyon kote moun yo ap mache, yo fout yon souflèt li pa remèt. Lieutenant de altitude de la police. Alò m pa konn si yo rele lieutenant ka gen yon lòt grad, lòt lòt non li bay sa. Si Aristide te vyolan, li pa t ap pran, li pa t ap pran koudeta. Ni premye a ni dezyèm nan. Paske ni premye a ni dezyèm nan, m te pale ak misye, m te di misye pa pran koudeta. Li pa t ap pran koudeta. E m ap di w wè, mwen m se sa m blame misye. Ou wè Donald Trump gen yon bagay li fè epi tout moun ap pale anpil o o o se Donald Trump di ou premye kalite lap li bezwen ka yon fonksyonè fò fò, fò konpetan. Dezyèm bagay lan, la lwayote. Fò lwayal. Pase ou pa bezwen pran moun kounye a ki pral trayi ou ki pral ba ou kout kouto dèyè do. Machiavel di w ke le premye devwa w ne près se la konsèvasyon di pouvwa. Yon moun ki pran 2 koudeta sa vle di w gen yon pwoblèm. E François Duvalier te di w yon bagay, yon moun ki pa gen kanson pou chèf deta, pa chèf deta. Ou konprann? An reyalite mwen menm, kontrèman a sa yo di, mwen di w Aristide, Aristide vyolan nan. Nan bouch li. Nan bouch li. Li pa vyolan.

Kote w ye a ou pa ka tounen. E ann di kounye a e istwa li prèske e nan faz pou l repete ankò kote ke nou konnen sou lavalas dega e Guy Philippe te fè jiskaske yo chabire lavalas e nan Guy Philippe pa t fè okenn dega e pa vre an 2004 men kounye a la e Guy Philippe pa t fè okenn dega e Guy Philippe ankò li anonse batay kont pouvwa sa ki reprezante e pa lavalas e pa bliye selon lè jan di se gouvènman lavalas la ki te ame ti mesye yo an 2004. E sa fè w di se li menm ki pyonye sa k ap fèt jodi a? Guy Philippe, Guy Philippe s on kreyasyon de nou menm lemedya. E nou k ba l valè. Li pa gen okenn valè. Li pa gen okenn valè. E ta di ke mwen menm m konn Guy Philippe trè byen. Èske w konprann sa m vle di w? Sa vle di ou minimize fòs Guy Philippe wi la. Ki fòs Guy Philippe gen? Fòs Guy Philippe gen. Fòs Guy Philippe pa janm gen okenn fòs. Ok. Misye te misye te Sendomeng kounye an menm dominiken yo tap bal de twa de twa bagay, misye ap fè de twa enkisyon, misye vin avèk de twa moun, li fè de twa tenten an Ayiti. Mwen di sensèman, si Aristide te pran men l, menm fwontyè a Guy Philippe pa tap travèse. Se Aristide ki pran men l.
Men kounye a li deklare batay kont Lavalas ki sou pouvwa jounen jodi a la. Li deklare sa l vle paske l pa gen moun devan l. Alò mwen menm mwen ta nan yon palè epi m ap kite yon nèg parèt nan lari pou l ap deklare batay kont mwen menm? Betize.

Konprann? Paske pa gen okenn kote nan konstitisyon ayisyèn kap pale w de bèt 7 tèt, de bèt 9 tèt, bagay sa yo pa egziste. Se sak pwoblèm lan. Sa di ke apati di moman ke w gen yon vid konstitisyonèl, nenpòt ki moun ka di sa yo vle. Se sak pwoblèm lan. Konprann?
Men si m fè yon ti retrospeksyon, daprè sa w sot di la, se youn nan pi gwo erè ansyen prezidan Jovenel Moïse te fè, paske l pat konsève pouvwa l.
Absoliman. Selon mwen prezidan sipoze kenbe pouvwa. Sa di premye devwa yon chèf de leta se kenbe pouvwa. Pwoteje pouvwa.
Pwoteje pouvwa.
Garanti pouvwa. E si yon nèg pa dispoze pou l pran lè mezi kil fo pou ka kenbe pouvwa, yon nèg pa diy dèt yon chèf deta. Francois Duvalier te di l. Nèg pa chèf deta ki vre. Sa di yon nèg ki pa dispoze pou fè sa pou fè a. Ou kenbe pouvwa ou, ou pa merite pou chèf de. E yon moun ki menase pouvwa sa ou dwe fè avèl? Ou fè sa pou fè avèl. Paske ou te sipoze, paske anvan menm ke ou monte, ou sipoze mete nan tèt ou, eske wi ou non, mwen gen kapasite pou m ka garanti pouvwa m nan. Si ou pa ka reponn kesyon sa, pito ou rete kote ou ye. Paske gen lòt jan nèg ka sèvi peyi. Lè yon nèg ka sèvi piwo ka ede moun de milyon de bagay. Apati di moman ke yon moun revandike la kapasite dèt yon chèf de leta de peyi, li sipoze ke non w pa tande. Ou sipoze genyen kapasite pou w ka garanti pouvwa sa a, paske lè w garanti pouvwa a, se pa garanti pou moun. Si w ap garanti pouvwa w pou byen pèsonèl ou, la se yon lòt pè de manch. Men lè m di w ap garanti pouvwa w pou w ka mennen a byen. Misyon ke pèp la ba ou. Se lè pèp ba ou misyon, devwa ou se pou egzekite misyon an. Pa pou fè de twa mwa epi kounye an menm blap ou antre nan misyon. E si ou konnen ke ou pa ka fè li, sa vle di ke ou pa diy pou te resevwa misyon sa. E se sa k fè m di ou, yon moun ki pou yon koudeta, ou gon pwoblèm. E yon moun ke ou asasinen tou, malgre tout senpati m gen pou ou tou, ou gon pwoblèm. Paske li pa nòmal pou moun, ou se yon chèf deta, ou kanpe nan chanm lakay ou, epi pandan in èdtan zam ap chante, epi ou menm kòm wayo, kòm mèt alabatwa, ou la epi wap tann yo vin touye w. Sa vle di ou pa gen okenn estrateji ke w te prepare tou pou w te garanti baz la. Sa pa prive Duvalier. Èske w konprann sa? Epi nou gen dwa rayi l, nou gen dwa repwoche l, blame l, yon seri de bagay. Men omwen, omwen, yo garanti pou ou. Doktè Frantz Lache, nan sa nou ye la jodi a, yon dyalòg avèk ti mesye a zam yo k ap kraze peyi a li la? M pa kapab, m pa kapab preche yon dyalòg avèk dè kriminèl. E dayè, lejou m ta preche yon dyalòg avèk dè kriminèl, anbasad amerikèn t ap twò kontan. Pou yo tou diw monchè misye son kriminèl li ye tou. Ou konprann? Son pyèj bagay sa ye. Ou konprann? Dayè menm lòske yon bagay konsa ta pase nan tèt mwen, m pa ta sipoze diw. Menm lòske, e se pa le ka. Men menm lòske yon bagay konsa ta pase nan tèt mwen, m pa ta sipozel di nan radyo. E ann di jounen jodi a la, e mesye yo, yo an plen pouvwa, mesye avèk zam yo, se yo menm kap di kilè pou moun soti, kilè pou moun rantre, e nou wè semèn sa, mesye yo di pap gen lekòl e de fèt. Pa gen oken lekòl ki fonksyone, ni inivèsite, ni anyen pa fonksyone, e moun pa soti pou. Mwen repeto w menm sa m te repeto w dènye fwa. Ou konn ki pwoblèm ou gen la? Se kòm si m ta di w, ou nan yon batiman. Yon twou nan bounda batiman. Sa vle di dlo ap antre nan batiman. Epi ou menm, w ap gade, w ap di, o! Apa, e, e, e, mezanmi, gade yon bèl kousen la, dlo gentan pran kousen an, epi w ap pran kousen an, w ap pije kousen an. O! Apa dlo antre nan balè, epi w ap chèche yon sèvyèt, w ap siye. Alò ke gen yon twou anba bò. Premye bagay pou fè a, se chèche ki sa k pase bò. Se yon twou, chache ki kote twou a ye nimewo 2. Twazyèmman, bouche twou a. Ou menm ou lap tout kote nan batiman an avèk yon seri de sèvyèt, ou la adwat, ou la agòch, yon seri de bagay. E m pral repete w ankò, pwoblèm ensekirite sa a, m pral rezoud lè yon granmoun chita avèk yon lòt granmoun. Yon granmoun chita avèk yon lòt granmoun.

kreye. Pou sa l kreye pa granmoun nan paske peyi Dayiti pwouve son enkapasite pou gen okenn envestisman serye. Nou son peyi izole, nou son peyi ki revandike pou pale yon lang ke pèsonn pa konprann sou latè, epi pou yon gwo ekip dentelektiyèl kounye an menm ki la, ki deyò, k ap pouse yon bagay sa a. Nou son peyi ke jan w ap pale tou la a. Le langay de biznis ou pa konprann li, fò w konprann se yon moun k ap pale epi l ap bay, l ap fè kado, san w pa janm konnen kote bal la sòti ke le langay dè zafè, le langay di biznis, de lantreprenerya se yon bagay ki pa egziste nan bwa tèt ou. Donk, fin gen yon sòt de konklizyon ki fèt. Dan le, o, paske fò w konprann ke la planèt è gouvène. Tout moun wè prezidan entèl Macron, se pa sa. Sa di gen dè moun ko pa menm konnen kap gouvène la planèt. E se dè moun ki konn reyini pa fwa, yo konn reyini yon seri de kote, sekrè. Èske w konprann sa m vle di w, se yo menm kap gouvène la planèt. E moun sa yo, yo vin reyalize ke peyi sa a se yon peyi ki pa kapab gouvène paske se yon peyi de tèt chaje. Donk sa vle di ke la nati a òrèr di vid, kòm se, kòm pa gen okenn anyen de serye kap fèt nan peyi sa a. men kounye an menm l ap itilize li kounye an menm pou nou fè yon lòt bagay avè l. Paske, ki sa l gen? Li gen lò, li gen lityòm, li gen gaz natirèl, li gen iranyòm, yon seri de bagay. Ala pati di moman kounye an menm ke yon lòt granmoun ki pale avèk premye granmoun sa a ki di, Konprann mwen, konprann mwen. M wè egzakteman kote w vle rive avè m. Men gen de bagay. Premye bagay, se ke mwen gen pèp dèyè m. e ke ou pap jwenn sa w bezwen an jan w bezwen l. E menm jan Jean-Jacques Dessalines te di ke je vous fais tous sauter si les Français penetrent dans ce fort, mwen pre pou m sote avèk tout peyi Dayiti pase pou m ta kite nou ratibwaze sa Bondye ban mwen ki anba tè mwen, ki pou mwen. An depi de vye konstitisyon yo vle fè a. Dezyèmman, dezyèman, kontrèman a sa w di a,

Reprezan la Repiblik Dominikèn, nou fè yon trete de libre echanj avèk Sendomeng, e nou te tèlman, ekonomi ayisyèn nan te 25 fwa plis ke la Repiblik Dominikèn, ke prezidan Dominik la di fè pa nou, nou di nou pa gen pwoblèm, e nou peye yo 1 milyon de peso pa an, a lepòk le peso valè 3 dola, nou peye yo, ki vo apeprè 1 milya de dola aktyèlman, ke nou peye yo pa an, pou yo kapab kenbe. ekilib ant Ayiti avèk la Repiblik Dominikèn. Sa vle di ke Ayiti se yon peyi ke si ke nou mete nou ansanm, si nou jwenn yon lòt Catherine Flon k ap rekoud ble a wouj, si bann salopri k ap pale, k ap di Doktè Lai se milat, entèl se vodouyizan, entèl se bagay, Fout yo kote la tèt poubèl de listwa ou pou sipoze mete yo pou nou gen yon reyinyon di pèp ayisyen.
Ke menm jan nou te fè tèt reyinyon wè le 18 novem 1803 ke nou pral selebre ki te fout mesye sa yo yon rakle ke jiska prezan yo pa bliye. A pati de se moman sa nou ka mache. E janm di w lan, foun gen yon moun kounye a menm ki pa ka pale avèk tout moun. le langaj dè zafè. Pase ou wè sa wap pale m la talè la, de bagay oh si l te gen bon kè l tap fè bagay gratis. Ou parèt devan Donald Trump, misye pap menm tande w menm. Pase se yon biznismann li ye. E l konnen ke pa gen anyen gratis. Chak bagay fò w peye, fò w fè envestisman, pase pa gen anyen gratis. Menm lè yon moun ap fè maji. Pa gen anyen gratis nan maji. Si w pa fè sakrifis, ou pap jwenn sa w bezwen an. E si w pa fè sakrifis, ou jwenn sa w bezwen, sa vle di ke pi devan ou pral peye l. Pa gen anyen gratis. Ou konprann? Lejou nou antre nan yon mantalite di venteyinyèm syèk, di twazyèm milenè, e ke nou konnen kounye a menm, n ap pale le langaj dè zafè. le langaj di travayè, paske on detès, on nèm pa le travayè nan se peyi. Yo renmen de moun, pa egzanp, ki sòt nan prizon pou dwòg, epi kou nan menm yon lajan nan men yo, ou bann kote lajan sòti, epi ap voye monte, ap distribye lajan, ap bay lajan, ap bay lajan, a wi, ou son ewo. Ou bann kou ki pri, ki pa anmre yon mèd nan vi yo. Men, ou moun kap travay, ou moun kap leve a 3 zè di maten, kap travay, non, sa, se lènmi abat, se lènmi nimewo 1. Men pa kont, ou pral wè demen maten moun yo pral vini, y ap vide sak diri, sak lwil, bagay sa yo, a wi, sa se son lè yo. Men apati di moman ke kounye a menm, ou gon nèg k ap, premyèman, ki sou le rega de Dye, paske mwen menm mwen di li, mwen redi l ankò, jan goumen sa a, jan batay sa a ye la kounye a menm, si w pa mache avèk letènèl wa dezame, ou pa ladan l. E mwen redi l ankò, m prefere pèdi san le Kris, pèdi avèk le Kris ke m gen san le Kris. Doktè laj. Men a pati di moman, jan m di w la, ke w ap genyen yon granmoun k ap chita avèk yon lòt granmoun, tout sa w wè k ap fèt la, l ap disparèt doun manyè pratikman enstantane. Sa, se nou k di sa. Alò, Doktè Laj, nou rive nan yon faz popilasyon ayisyèn nan ap soufri e yo pa konn ki sen pou yo rele. E se pitit Ayiti. E petèt yo ka pran lòd nan men nenpòt moun, men pou kraze Ayiti, se pitit Ayiti. e nou genyen kounya la e eske se pa yon kisa nou dwe fè pou ke nou jwenn yon solisyon se sa nou bezwen avèk pitit ayiti. Premye apèl ke map fè se a la diaspora sispann fè yo pran nou fè nou pran anana pou sizann regroupe nou reyini nou pandan Donald Trump la li poko monte chita piske lè kanmèm le prezidan dèzetazini Esplike misye. Di misye bon, si w pa vle ayisyen vin lakay ou pou ap pran dyòb ameriken sa vle di ke fò nou kapab rete lakay nou. E se ou menm, lè m di ou menm se pa ou menm pèsonèlman men se Etazini ki kreye lensekirite ayisyèn. Nimewo 2, ke polis ayisyèn, ke pnh pran responsabilite l.